Bonjou enspektè, ou se enspektè prensipal pou edikasyon nan Lagonav, pi presizeman m kapab di Ansagalè. Yè se te premye jou egzamen nevyèm ane, èske ou ka ba nou yon ti rezime kòman premye jou an te dewoule? Bon, anfèt,
kòm... Alòdinè, chak ane nan moman sa yo, nan mwa jen, nan fen mwa jen, toujou gen evalyasyon yo fè pou dezyèm ane. Donk, fòk mwen di w ane sa a, pou premye jou la, sa te byen pase. Sèl 2 ti ka iregilarite ki pa t twò grav konsènan 2 timoun ki te pèdi fich 2 timoun ke yo rele lekòl ki te sezi fich pou kòb, pa egzanp, nou menm nou te fè tout efò nou, nou eseye rezoud li, kote nou te pèmèt tout timoun konpoze. E donk, yè, yo te konpoze an kominikasyon fransèz e syans eksperimantal. E daprè tout sa nou tande timoun yo di, yo di yo te santi egzamen an vrèman alapòte. E vrèman nou te konsyan, ebyen ministè a fè anpil efò pou ke egzamen yo te alapòte de tout timoun yo ki vin konpoze. E mentenan, jodi a la se madi, e nòmalman egzamen an nou rekòmanse pou dezyèm joune a ki kòmanse veye kòrèkteman. E ann gade, e lontan e e nou te konn wè timoun yo plis konsantre sou lekòl, jounen jodi a ou wè timoun yo plis renmen e pwogram. E èske se se se sa ki fè ke ministè a bay egzamen an yon fason. ki pa twò difisil oubyen se elèv yo ki te travay vre lekòl? Bon,
se yon evalyasyon minis la li menm li nan refleksyon pa yo, yo teni kont de tout yon seri de paramèt kòm pa egzanp, souvan gen de zak ensekirite, gen de kote timoun pa ka al lekòl, tout yon seri de pwoblèm ki ap rive nan peyi a jan peyi a ye a la. Dans ce ka, nou ta kapab di konseptè, moun k ap konsevwa, moun k ap prepare tès la, yo te oblije mete yo nan sitiyasyon adapte nan sans pou timoun yo ka konpoze nòmalman. E paske gen yon pwogram, sa vle di kourikouloum ministè a, tout lekòl li menm genyen l anmen yo k ap aplike. Ou oblije teni kont tou ki kote anfèt timoun yo de septanm a jodi a, ki kali, ki kantite m ta di akizisyon ki fèt nan moman sa yo pou timoun yo, de sòt ke pou egzamen an vrèman kapab adapte a. M pa di sitiyasyon an. Sa pa vle di son yon egzamen ki aleje. Se prèske menm pwogram nan ki an aplikasyon. Men anfèt, daprè konsta ki fèt, timoun yo te, ou di mwens egzamen an te alapòte tout timoun. Kòman siveyans lan ye? Nou konnen timoun yo renmen pran pou yo lekòl. Ki pwen nou mete pou nou jere sa pou pa gen telefòn ki rale nan saldeklasyon? Bon, se poutèt sa. Lavèy egzamen an, sètadi dimanch dènye, nou te reyini tout moun k ap patisipe nan siveyans la, sa vle di sipèvizè, responsab de sant, siveyan, kote nou te pase prèske twa zèdtan ke n ap reflechi, n ap moutre yo objektif. rankont la ki se bay de konsiy pou yo ka konnen siveyans la men sa l ye. Sa l ye se ta evite ke timoun yo antre nan sal de klas avèk telefòn, evite timoun yo konpoze sètadi youn chita lòt ap fè echanj fèy ke yo konpoze pou tout timoun konpoze pou kont yo. Evite itilize telefòn. E malgre tou, fòk mwen di ou, nou gen de sòt ke siveyan yo jwenn kèk telefòn nan men timoun yo. E se la, nou te fè yo kòm konsiy lan te bay, depi yon telefòn yo jwenn li, se sezi telefòn nan e ke kandida a li pèdi telefòn nan. Donk, jiskaprezan se pwogram, m ka di w jiskaprezan bagay yo ap mache byen. Konbyen san nou kapab di ki gen nan vil la oubyen nan tout Lagonav pou egzamen? Nòmalman, Lagonav son yon syèj pou egzamen sa a. Nou genyen, dizon, 9 sant degzamen. E ke chak sant sa yo, dizon, genyen prè de. 9 sal e ke e non chak sant gen 8 sal e pou lagonav la an jeneral e total kandida te ki te dwe konpoze li te nan 2733 e kandida Nou akize yon to de patisipasyon ki egal a prè de 98 pwen 5 pousan ki konpoze, ki reponn prezan pou egzamen sa. Ok. E ou pa di m konbyen de sant ki genyen nan tout Lagonav la? Sant pou Lagonav la, tout sa yo konsantre nan Ansagalè, nan vil Ansagalè a. An total mwen dwe genyen 9 sant. Ok. E sa vle di e pwent a akèt pa pa gen pa pa gen egzamen? Pou le moman, otrefwa, lè te gen egzamen sizyèm ane, dizon, sa nou konn rele mwayenn 2 a, egzamen an te fèt nan 2, m ta di, syèj, an Sagalè, pwent a akèt. Mentenan, kont teni, m te ka di w, difikilte ki genyen nan dadi pèsonèl nan BDS la, nou sèlman la nan fondamantal 2 enspektè, donk yon ti jan difisil pou ta dadi repati tach yo, sa vle di ke mete yon sant nan Sagalè, mete yon syèj nan Sagalè, mete yon syèj nan Lanakèt. Sa l ap mande anpil bra pou fè sa, ann atandan nou fè l an sagadè, dan lobjektif petèt demen, m pa konnen an, nan jou k ap vini yo zanmi, dane k ap vini petèt li ka rive nou fè l nan de kote a an sagadè pou lane an. Ki esperans BDS la genyen nan to rezilta pou ane a? Bon, pou BDS la, se ta swete ke tout timoun yo. Reyi, men mentenan li rete se a lekòl yo kòman travay la te fèt, kòman akizisyon an te fèt, nou pral wè anfèt rezilta a kòman li ye. Men pou nou, nou ta swete tout timoun reyisi. Nou remèsye w enspektè pou pwen de près sa ke w bay Tele Multimedia. Nou swete siksè a tout etidyan yo epi nou menm tou nan BDS la. Dakò, mèsi. Ou se yon elèv devyèm ane, ou ap konpoze nan sant lise nasyonal, kòman ou santi egzamen yo ye pou ou?
Bon anfèt, egzamen an li trè bon, jiska mentnan nap byen pase, nap travay pou nou reyisi paske depi nan etap sa, ou pa ka pa reyisi, e se sa ki nesesè pou le moman la. Ou sibi 3 egzamen deja,

Mwen panse ate pran san eksperimantale la mpa t renmen menm nèg yo bay pwoblèm de pwoblèm yo mpa Ou sibi 3 egzamen e èske ou ka di nou kòman sa te ye pou ou? A nan sans mwen m byen konpoze nap tann rezilta. Humm nan 3 e èske ou ap fè nòt pou 3 egzamen sa yo? Wi map fè nòt.
Responsab sant nan lise nasyonal, èske ou ka di nou kòman sa ye nan sant lan? Bon, jiska prezan tout bagay ap mache byen. Ou konprann? Donk pa gen plenyen. Ni o sijè o de ka di pa gen plenyen o sijè de egzamen an, pa gen plenyen tou o sijè de siveyan. Tout bagay ap mache nòmal.
Èske pa gen elèv ki vin avèk telefòn oubyen ki gen yon pwoblèm kèlkonk? Non, non, pa gen bagay konsa. Paske depi yè lè yo t ap rantre, m te di moun pa rantre nan sant la avèk telefòn. Donk m wè yo jiska prezan, yo ap obsève prensip la. Pa gen telefòn nan sant la. Ok, pa gen.

Ou resosab sant nan Luc Eliezer, èske ou ka di nou kòman dewoulman ye nan sant nan la?
Bon, nou salye ou tou, e nou salye gran piblik lan tou k ap swiv nou. E sant sa a, depi yè nou te kòmanse, se te trè byen, pa gen derapaj, e nan fason timoun yo konpoze, se. Se kòm, se kòm si se te egzamen lekòl la. Yo, yo alèz, epi pa gen moun k ap bouskile yo tou. Men sèlman nou pote kèk ti entèdiksyon kote pou nou di timoun yo pa antre nan sal degzamen yo avèk telefòn, pa rantre avèk liv. E apre sa, yo konpoze nan tout serenite. E atmosfè la, li akseptab. Li pèmèt ke timoun yo tou, yo alèz. E jan w ap di la, sa vle di nan sant la pa gen okenn derapaj, okenn ensidan ki ta rive? Ditou, ditou, jiskaprezan. Nou sou katriyèm evalyasyon la e poko genyen anyen de mal ki pase ni bò kote siveyan an, ni bò kote timoun yo, ni bò kote responsab yo. Tout bagay ap mache trè byen. Kòman Kami a te de miltimedya e èske ou ka di nou kòman egzamen an te ye? Egzamen an pa mal menm sof ke li di rezilta w ap tann. Rezilta w ap tann?
E sou 3 egzamen ou fè la a yo, konbyen nòt ou ka di ou fè sou 100? Ou pa byen konpoze? Wi.
E eske egzamen ou te difisil? Li pa t difisil non.

E sant egzamen an ye?
Bon, jiska prezan sant la ap dewoule trè byen. Egzamen an ap byen pase. Timoun yo ap konpoze. Depi yè egzamen an te kòmanse. Jodi a yo sou dezyèm jou egzamen an. Wè, maten an yo te fè egzamen kreyòl. Kounye a la y ap konpoze nan syans sosyal. Y ap fini a inè. E apre midi a, a inè, y ape fè anglè. Se konsa. E nan an matyè de sekirite, kòman sa ye nan sant lan? Èske gen timoun ki vin avèk telefòn oubyen? Non, pa gen pwoblèm. Nou pa jwenn sa. Nou pa jwenn sa nan sant lan. Afè telefòn, nou konn plis jwenn sa nan nivo bakaloreya an ès 4 nan. Nivo sa yo, nou pa jwenn sa. Pa gen timoun ki vin konpoze a telefòn.